Mesdames et messieurs, salut, bienvenue sur Haitian Public Media, je suis votre ami Abner Gelin. Se toujou yon plèzi a chak fwa m gen chans pou m rantre lakay ou, mwen vle di mèsi a tout zanmi, a tout fanatik e fanmi kèlkeswa kote w ap koute n. Bienvenue sur Haitian Public Media et bonne journée. Si ou poko subscribe mwen vle ankouraje ou pou w fè sa. Gade anba la gen yon ti bouton rouj klike sou li pou kapab subscribe renmen video sa ki trè senp avan ke w ale si w apresye travay ke nap fè a gen yon lòt ti bouton ki sanble yon pous tanpri klike sou li fè kòmantè fè m konnen sa ke w panse e lè w fini pataje chanèl sa avèk zanmi w fanmi w tout moun ke w konnen depi ke w panse yap benefisye medam e mesye si w te gen ide pou aprann politik. espesyalman politik Ozetazini. Moman sa a, se pi bon moman pou aprann kijan politik travay, kòman gouvènman Dèzetazini fonksyone. E medam e mesye, Se yon moman solanèl, istorik nan istwa peyi sa a. Yè n te pale de gwo sitiyasyon k ap devlope Ozetazini, kote ke yon bilyonè ki pa t menm resevwa yon sèl vot, se li menm kap bay lòd nan peyi Dèzetazini. Si ou ta gade nan jounal e televizyon jodi an la, men sa ke w tap wè. Kòman ke Elon Musk avèk Trump kreye kochma pou Kongrè Dèzetazini avan Nowèl. Yon semèn, medam e mesye, kote ke pèp ameriken ap fete. E nan moman sa, kongrè tèt anba. Yè m te esplike n kòman ke lè repibliken, apre ke yo te fin negosye yon bil ansanm avèk lè demokrat pou te kapab bay kòb pou finanse bezwen gouvènman an, ebyen Elon Musk deklare li pa dakò avèk negosyasyon sa a e li egzije ke manm Kongrè Repibliken yo touye bil la. E aprè sa m te montre n kòman ke Trump li menm li parèt pou l sipòte Sa ke Ilan te di an, e medam e mesye, bil sa te mouri. Finalman, dan lapremidi, n ap pale yè, Ilan Mask, ansanm avèk Trump, ekri m te kapab di, bil sa ke yo menm vle a bay manm Kongrè. Avan menm ke n diskite sa k pase bil sa, an nou tande medam e mesye, Elizabeth Warren, yon manm Kongrè ki pwal deklare nan televizyon nasyonal kote ke tou moun ap gade, kisa ke nap asiste la Ozetazini. Yon bagay istorik ke l pa janm wè deja, men l pwal esplike nou nan ki kondisyon peyi sa a twouve l jodi an la a.

Kote ke yon mega bilyonè antre nan politik, kote ke l komanse deside kounya la a, ki sa k dwe fèt nan peyi a. Yon sèl mega bilyonè pou al deside direksyon peyi sa a. E li ouvètman ap menase manm kongrè si yo pa fè sa ke l mande, ki sa k kapab rive yo? Li kapab fè yo tout pèdi pouvwa yo. E medam e mesye, li gen lajan, li gen resous, li gen medya, li kapab fè l. E li menm ansanm avèk yon prezidan bilyonè tou, pwal deside direksyon peyi sa a. Sa a, nou pa janm wè l deja Ozetazini. E se sa m te kòmanse eksplike nou yè, bal a vin pi mal toujou nou pral pale. Nou sonje yè pou nou kapab 7 eta pou moun ki pat konprann sa k t ap pase, yè nou genyen sa ke nou rele kounya la Prezidan Elon Musk, ki deside li pa dakò kijan Kongrè vle finanse peyi a e li opoze travay Kongrè. E Trump ke yo konsidere vis prezidan an, li vini apre li menm e li dakò avèk Elon Musk e ansanm yo pwopoze ide ke yo vle a kongrè e Trump voye mesaj sa pou l di tout repibliken e menm tout demokrat dwe dakò pou yo vote wi pou bil ke li menm avèk Elon Musk pwopoze a. Medam se mesye an nou fon ti bakòp tou piti. An n vontre tounen pou nou fè yon ti leson de baz. Kòman yon lwa vin lwa Ozetazini? Premyèman, yon manm Kongrè oubyen de manm Kongrè pwopoze yon ide, yon bagay ke yo panse ka bon pou peyi a. Manm Kongrè, se pa ni bilyonè, manm Kongrè. Lòske yo pwopoze ide sa a, yon bagay ke yo panse k ka sèvi peyi a, yo diskite l ansanm, yo pwal chita kounye la pou yo diskite l avèk prezidan an ki sou pouvwa a, paske se li k dwe siyen l. Apre ke kèk manm Kongrè sa yo ki te fin pwopoze lwa sa a fin santi ke yo gen yon bon lwa, yo pwal chita avèk lòt manm nan lòt pati politik la pou yo diskite l tou, paske se pou peyi a ke l ye. Se yo tout ki pwal vote pou bil sa a, pou lwa sa a. Chanm dè Depite chita ansanm yo diskite l, aprè sa Sena a pwal chita tou pou yo diskite l, gade li, e Speaker nan Chanm dè Depite, moun ki chèf Chanm dè Depite a nan moman sa a, paske le pli souvan se majorite a, li pwal prezante Bill sa a a kongrè pou yo vote pou li. Lè l fin pase chanm dè depite, li pral parèt osi devan sena a e menm jan an tou yo pral chita pou yo vote pou li. Sa li fèt pa moun sa yo ki eli pa pèp la ki pou fè lalwa. Paske se sa ki rele branch lejislativ la. Se yo menm ki fè lwa. Se pa bilyonè. Se pa prezidan an. Prezidan an la pou l siyen l si l dakò avè l. Menm lè l pase kongrè, si l pa gen devan prezidan an, li pa dakò avè l, bil sa pa kapab pase. La m vle fè w konprann sa ke m di w la a, si ke se konsa ke l dwe fèt, Elon Musk pa gen biznis, ni Trump, pou yo prezante jan de ide sa yo devan kongrè. Paske menm lè li ta pase par les Républicains, Biden toujou prezidan, li t ap veto li. Sa vle di, bil sa a pa t ap janm pase, li deja mouri. San kolaborasyon tout moun sa yo, li enposib pou pwopozisyon ke Elon Musk ansanm avèk Trump prezante pou l ta travay. M vle pou nou konprann sitiyasyon an. Men kanmenm, apre ke Prezidan Elon Musk, paske se konsa yo rele l kounya la, ansanm avèk Vis Prezidan Trump pouse ide yo a, ebyen ki sa k rive? Anpil manm Dè Repibliken tande pou yo mennen bil sa a devan Kongrè. E yonn nan bagay medam e mesye ke yo ajoute ladan l, se sispansyon de dèt limit lan. M te pale de sa yè. Yo mete yon siling, yon limit kote ke yo pa ka monte pi wo ke sa. Medam se mesye men sa pou konnen. Bagay dèt sa. Se yon bagay ke manm kongrè opoze e diskite tout tan. Lè repiblik toujou ap kritike l. E jodi an la. Yo parèt yo mande. Pou ke lè demokrat ede yo sispann dèt limit lan. jiska 2027. Vle pou nou konprann sitiyasyon an. Yo vle pou demokrat, pou Joe Biden siyen ke l pral ouvè pòt la pou lese Trump fè sa ke l vle ak lajan peyi a pou jiska 2027. Sa di ke tout gouvènman l lan, li pral gen libète pou l depanse tout sa ke l vle. Avèk kòb peyi a, pou l depanse konbyen lajan ke l ta vle. Men l vle se Biden ki pou siyen, se siyati Biden ki dwe sou li. Ebyen, medam e mesye, bil sa a ke yo pwopoze a, li te parèt devan lè repibliken e lè demokrat. 38 Repibliken vote kont li. 38 Repibliken vote kont bil ke Prezidan Musk avèk Vis Prezidan Trump prezante. Alò m kwè w konprann sa ke m ap di la a. Nou tout konnen ke se Trump ki te eli. Nou konnen sa trè byen. Men dinamik ki genyen Ozetazini jodi an la a, se ke se pa Trump vrèman ki gen kontwòl pati repibliken an. E medam e mesye, e lè repibliken, e lè demokrat, yo wè menm bagay la. e jan yo pale, yo aksepte reyalite a, ke kounya la a, se Musk ki gen kontwòl peyi a. Men, malgre fòs de mesye sa yo, toujou genyen 2 repibliken ki deklare Se pa ni Trump oubyen Elon Musk ki te mete m sou pouvwa a, se pèp kote m soti an ki te vote pou mwen. Nan sans sa, jodi an la, mwen pral refize koube e aksepte vote yon bagay ke m konnen k pap nan avantaj peyi a. E yo deklare yo pap sipòte bil la e 38 Repibliken, medam e mesye, vote kont li, ansanm avèk tout demokrat. E bil sa a, li mouri yè swa. Pandan ke n ap pale la, aswè a minui, pap gen lajan pou kontinye travay yo. E si lè Repibliken pa jwenn yon fason pou yo rezoud pwoblèm sa a jodi an la a avan minui, gouvènman an pral sispann. E si w remake medam e mesye, stock market la, bagay yo pa bon ditou. Nou genyen Chip Roy ki se yon Repibliken nan Texas, yè swa, misye imilye Pati Repibliken an pandan ke l t ap pale. Bon m fè n tande deklarasyon Chip Roy yè swa, kòman ke li menm li t ap kritike pwòp pati politik li akoz ke yo vle ouvè pòt la

When I got through cancer about twelve years ago, I made my promise to my kids that I would do everything I can to save this country. And what we're doing right now is to continue to double down on the things that are destroying the republic.
Chick Roy deklare lòske l te vin nan Kongrè sa gen 12 an de sela, objektiv li se sove peyi a pou pitit li. paske dèt la te twòp. E l deklare sa l ap fè jodi an la a, se menm bagay sa a k ap detui Repiblik la. Lajan k ap depanse san kontwòl e avantaj ke n ap bay a sa yo ki rich. E m ap ankouraje medam e mesye al koute tout diskou ke Tchibwoy te fè

Lòske Trump te sou pouvwa a, medam e mesye, lòske Trump te sou pouvwa a, li ogmante dèt peyi a pa 8 trilyon de dola, 8.4 trilyon dola. E se lin de rezon le pli souvan map pale, mwen di, anpil moun bliye gouvènman Trump lan sa ke l te ye. Dezòd ki te genyen, gaspiyaj lajan ki te fè kado nan bagay sa a. Frè m ak sè m ayisyen ban m di nou yon bagay. L ap difisil pou anpil moun konprann langaj ke m esplike la a. Yon jou, si Bondye ta ba w chans pou ta franchi yon degre de libète ekonomik. Petèt ou konn ap genyen 1, 2, 3, 4 milyon dola, w ap fè envèsman Ozetazini, w ap konprann sa ke m ap di w la. E non sèlman w ap konprann li, ou pral vin wè konsepsyon w chanje de sa ki pòv la avèk sa ki rich la. Ou pral wè kòman l fasil pou fè kòb e kòman l difisil pou ti malere a fè kòb. Lòske w tande yon gouvènman deklare li pral bay avantaj, benefis a dè biznis yo moun ki rich, moun sa yo deja gen fasilite pou yo fè lajan. Li si tèlman fasil pou fè kòb. Paske medam se mesye, si ou genyen 500 mil oubyen 1 milyon dola fè envèsman nan stock market la, yon ti mouvman de mwen de 1 pousan Ou fè dè milye de dola. Eske nou konprann? Ou ka fè 20, 25, 30, 50 milyon de dola nan ti mouvman nan jounè ya. Tandi ke malere ya, li dwe leve la al travay. Pase dè zè la al travay pou l reyalize yon 2, 3, 4 milyon de dola pa mwa. Donk se la diferans lan li ye. Lè wap esplike moun nan pou fèl konprann bagay sa yo yo pa nan avantaj Mayle a li panse yo nan avantaj li. E moun rich la, yonn nan bagay pou nou konnen medam e mesye, plis ke w rich se plis wap vin pi rich paske ou gen zouti yo nan men w. E moun ki rich la pa janm satisfè. Li difisil poul satisfè. Donk, lè w wè mesye sa yo gen dè bilyon de dola, ou wè yo kontinye ap ranmase toujou, se paske yo pa konprann, yo pa nan menm planèt avè w ditou. Donk, Chipwoy bò kote pa l, konprann sa k ap pase la. E l konnen byen, peyi a rich, men lajan li mal diskibye. Ban m ba w yon egzanp pandan ke n ap pale la a. Avanyè, nou wè Fed, Federal Reserve la, se li menm ki kontwole finans lajan Ozetazini, yo desann enterè rate la. Ok? Yo desann enterè a. E akoz de bagay sa a e bagay k ap pase la a nan Kongrè, Stock market la tonbe. Dè bilyon dola disparèt. Men, banm poze yon kesyon. Lè n di l disparèt, kot l ale? Lajan an pa pèdi non. Lajan an redistribye de yon men a yon lòt. Li redistribye de yon men a yon lòt men. Pandan ke l desann lan gen yon moun ki fè kòb sa a. Paske lajan toujou egziste. Men konnya la, sa k pral rive? Moun ki panike, ki pa konprann bagay yo, vann tout stak ke yo genyen paske kè yo sote. Pandan se tan, moun ki gen kòb pral pase anba l, pral ranmase tout ankò a yon bon mache. E sa fè ke konnya la a, pandan mache a tonbe la, se lè sa a pou yon moun, si w gen yon ti kòb nan men ou, konprann sa ke w ap fè, pou w kòmanse ranmase yon seri de stak ki bon, paske l pa p rete anba, l pral monte. Men, si w pa gen konesans de bagay sa yo, l ap difisil pou w pran avantaj la. Men moun ki rich la, sa l ap fè? L ap fè envèsman de bilyon, pandan ke ti malere a ap vann stak li genyen yo. Paskel pa edike kel sote. Donk lajan li egziste men li mal distribye. E se sa ke ti voye ap pale la. Kote ke kob la det sa ki sou do pep la li la men se nan men mounich la ke li ye. Donk misye montre ke le repibliken ki te toujou konn ap pale kont bagay sa se yo menm jodi an la.

ke yo pral ranje tout bagay. Sa son repibliken kap pale la, se pa demokrat kap pale la medam e mesye, sa son repibliken. Tip woy. Yon radikal by the way. E misye deklare, nou te fè kanpay ke nou pral ranje bagay la, e nou apen pa gen, nou poko menm moute sou pouvwa a, nou deja pran de desizyon ki pral detwi peyi a. E medam se mesye tande byen. Gon bilyonè la a ki kont sa lap di yo, ki deklare li pwal mete misye a tè pou deklarasyon sa yo. Men mesye sa yo, yo reziyen yo, sal fèl fè, yo pwal kanpe sou pozisyon yo, yo pap lèse yo entimide pa prezidan non eli

Sa a sot nan bouch Repibliken, pou lè Repibliken, pa lè Repibliken. E sèlman konfime sa ke m ap di w yo. Sa ke m ap di w yo. Paske se la verite. Moun sa yo, yo pa sousye de ryen ke pòch yo. Paske m toujou ap esplike moun yo, tande byen medam e mesye, m pa rich, men m ka viv. Repibliken, sa ke y ap pwopoze yo, m renmen yo paske y ap bon pou mwen. E sa fè ke lè m tande yon malere di ke Trump pwal, pwal e aji pou ou, m wè w se yon moun ki egare. Trump pwal aji pou mwen. Li pwal aji pou moun ki nan yon lòt brakè enkanm. Men pou ou menm, w ap toujou pòv. Paske pa gen anyen ke l pral pwopoze k ap al ede ou. Pa gen anyen li pral pwopoze k pral ede ou. Se pa san rezon ke w al marande avèk bilyonè. Ou pral wè yon bagay la k rive la a. Ou pral wè kote ke Elon Musk pwopoze pou yo wetire yon restriksyon sou envèsman nan Lachin, yon bagay ke Lèzetazini enpoze men paske l met anpil lajan nan gouvènman an, li pral Pwopose epi yo retire l paske li pral bay avantaj nan envèsman pa l nan Lachin. Se gwo bagay k ap pase la a. Nou genyen Don Beken, se yon lòt repibliken. Yo te poze l kesyon. nan cnn pou yo mande l èske w sispèk desizyon ke lè repibliken pran pou yo kraze bil, orijinal bil ki te deja ekri ansanm avèk demokrat la, èske se yon erè l te ye? An nou koute kijan Don Bacon li menm li te reponn. Yes, Jim, to answer your question to the point, I think just two or three things that we can take away from this.

ou pa ka pase yon bil san ke w pa gen tou lè 2 pati politik ladan l. E li di wi, li te yon erè, paske bil la te bon. E li pral montre konbyen bagay ladan l ki te bon pou lè repibliken. Se pa yon bagay ki te bon pou demokrat, se lè repibliken ki te chita ansan ak demokrat, chak moun dakò yon seri de bagay, se konsa sèlman l ka travay. Se yon peyi demokratik ke w ye, E pa tankou Ayiti moun nan fè sa ke l vle ak lajan an non. Chak moun deklare sa ke yo vle, yo gade l, yo li l e yo pwopoze sa k pral bon pou peyi a. Se konsa l fèt. Men ou pa ka fè l malgre lè Repiblik gen kontwòl. Men konseye de bil, li mande 2 tyè pou l pase. E li te fèt konsa pou anpeche yon sèl pati politik pran kontwòl. E se la, medam e mesye, malgre nou wè Lèzetazini vle panche a yon peyi otokrat kontwole pa oligat, men sistèm nan jiska jodi an la a, li ka travay paske menm pati Repibliken yo gen nan yo tou ki pa dakò avèk jan yo bagay. Paske pou di w sensèman, Elon Musk pa vrèman popilè jan nou panse a pami Repibliken. Yo itilize lajan l lan pou yo pran pouvwa, men an reyalite yo ap swiv misye pwen pa pwen

Li te yon bon deal. Kòm mwen di n deja se konsa l fèt, chak moun dwe bay yon bagay pou yon bagay, se yon negosyasyon ke l ye. Se pa tankou Ayisyen k ap batay la kounya a, an Ayiti a, se sèl pay ou a k dwe pase. Non, ou dwe fè konpwomi. Ou bay enpe, ou pran enpe. Men misye deklare, Kiyès ki touye? Bill sa a ki ta dwe fini kounye a la a, kiyès ki detwi l? An nou koute. So Elon Musk took some of this false data and put that back out there and this is my third point if you're on the same side and you don't like what you're hearing pick up the telephone and call your friend your ally why tweet and and throw your ally under the bus and I think this could have been easily resolved through a phone call. Sa pa montre la se repiblik ki kap pale. Se Elon Musk ki deside, ki pibliye des enfòmasyon ki fo pou fè moun yo vote kont bil la tandi ke li te yon bil ki te bon pou peyi a. E konnya la a, gen posibilite jodi an la a minwi, si repibliken pa jwenn yon konpwomi Lèzetazini pral nan pwoblèm. Paske, 38 Repibliken pa dakò pou yo ogmante dèt civil la pou Trump. E pa gen Repib, pa gen Demokrat ki pral vote pou li. Donk ou deja wè, pa gen kote Repibliken ka pase pou yo prezante yon bill ki pral parèt ke yo pral dakò. Yo dwe retounen back nan bill orijinal la pou l pase. Paske san sa, li pap pase. M pral fè n tande de twa lòt repibliken ki eksprime sa ke yo panse

Medam se mesye nou tande yo di ke pwopozisyon sa ke Trump avek Musk prezante a li stink sa vle di li santi e yo pap vote pou yonn ki genyen ogmantasyon dèt peyi a oubyen sispansyon de dèt limit lan. Ankò si w pa konprann sa vle di sispansyon dèt limit lan sa vle di ke pou yo ouvè pòt la, ouvè baryè a pou Trump pou 2 zan pou l fè sa ke l vle. de 2025 a 2010 a 2027 pou l fè sa ke l vle, pou l depanse lajan ke l vle, bay avantaj ke l vle a nenpòt moun ke l vle, pa gen limit. Kounye la aprè, aprè 2027, yo pral fèmen l, bloke tout lòt moun ki ka itilize l. Men li menm, li pral gen chans pou l fè l men, li pa vle se lè l moute sou pouvwa a pou yo fè l. paske li pa vle sinatil sou li, li vle lagel sou do demokrat. E pa gon grenn demokrat kòm mwen dim deja k pwal fon bagay enbesil konsa k pwal vote yon bagay konsa. Si Trump vle fèl, li pwal sou pouvwa a, li pwal gen kontwòl kongrè, chanm dè depite, li ka fèl an jwen jouyè kap vini ankò, sil vle. Men se pou li menm fèl avèk pwòp fòs pal poul mete nonl sou li.

Elon Musk se prezidan. Li di w ke bagay ke prezidan Elon Musk vle pwopoze yo, me yo. Li rele Elon Musk prezidan paske selon yo menm, sa k ap pase la a se yon akt prezidansyèl Trump li dèyè e Elon Musk se li menm kap pran desizyon kisa k dwe fèt avèk kisa k pa dwe fèt. An nou koute l ankò. So the policy that President Musk is advancing is one that is about cutting Medicare and Social Security so he can give tax breaks to billionaires. Koupe Medicare avèk Medicaid pou ke yo kapab jwenn plis lajan pou bay tax break. a moun ki bilyonè yo. Sa a se travay Prezidan Elon Musk avèk Vis Prezidan Donald Trump. Pase depi konnya la, kòmanse abitye avèk tèm sa a. Elon Musk se Prezidan, Trump se Vis Prezidan.

Gon yon seri de moun ki di eske peyi a pa pral bay demokrat responsab pou sa kap pase la. Non, yo pa konsa ditou. Paske se yon bilyonè avèk, se 2 bilyonè kap deside pou peyi a. Donk se nòmal se sa ke yo vle fè. Men malgre yo vle fè sa, medam e mesye, gen moun ki kanpe an opozisyon ki deklare nou pap koube devan bilyonè. Elon Musk and the rest of the Republicans say let's just create a little path so we can pass a four and a half trillion dollar tax cut, that's a terrible deal and nobody should go for that.
Sèdi ke Elon Musk ansanm avèk Trump vle ouvè pòt la kòm mwen te di l deja, ouvè baryè a pou yo kapab fè pase tout sa ki vle pase pandan ti tan sa a ke Trump pral gen sou pouvwa a e aprè sa ya fèmen l paske se Ilann ki gen kontwòl peyi a.

Ki bagay ke n ap asiste kounye a la a? Yon bagay ke nou pa janm wè deja. Kòman Lèzetazini pwal temwen de sa ki rele otokrat Ozetazini, aligak ki pral pran kontwòl peyi a, e kisa sa ka vle di pou fiti Dèzetazini?

sa k ap pase Ozetazini jodi an la a. Bagay sa yo ke Elizabeth deklare la a, se bagay ki bon pou ede moun Ozetazini. Dè rechèch pou dè maladi dwe gen kòb ki disponib pou yo menm. Men, sonje byen, Elon Musk pa nan biznis sa yo. Donk li pwal sèlman sipòte de bagay ki pwal bay avantaj a konpayi li yo. E m pwal pwouvo li. Lèzetazini mete de restriksyon sou envèsman nan Lachin. Sonje byen m te esplike nou. US fè anpil envèsman nan Lachin, bay Lachin anpil biznis, e jodi an la a, ekonomikman, Lachin prèske pase devan Lèzetazini, e militèman, Lachin ap avanse. Donk US vin reyalize ke son erè ke l te fè paske l fè twòp envèsman nan Lachin. Nan sans sa l kòmanse redui envèsman l nan Lachin pou l voye l lòt kote. E pou sa fèt, yo pase dè lwa pou kapab limite envèsman nan Lachin. Men tande byen, Elon Musk genyen anpil envèsman nan peyi Lachin. Restriksyon sa yo pral anpeche l fè anpil lajan. Kisa ke l fè? Li pwopoze pou yo wetire restriksyon sa yo ki te genyen sou Lachin e sa te nan bil ki te pase avanyè a. An nou koute kesyon an e yon manm repibliken pwal ban nou opinyon l de sa ke l panse poukisa se bon bòn ide pou ta wetire restriksyon sa yo sou Lachin. Ankò, Mwen pran 2 Repibliken pou m fè nou tande sa ke y ap di pou nou kapab wè Repibliken toujou mache ansanm lè y ap pale. Tout afè yo stick together. Men sèt fwa si, yo dakò ke kote peyi a prale la, direksyon sa, li gen dwa pa bon pou peyi a. An nou koute medam e mesye Don Beken yon lòt fwa apre ke yo te fin esplike l ki sa ke Elon Musk fè, ki sa ke l mande pou yo fè avèk restriksyon ki genyen sou envèsman

Mwen deja esplike n sa k pase la. Sa ke l di la, se menm sa m sot esplike w la. Elon Musk gen anpil envèsman nan Lachin e yo wetire restriksyon sa a ke US te mete pou envèsman nan Lachin. Kesyon an, èske w panse se yon bòn ide? E Elon Musk ki gen anpil envèsman nan Lachin, èske w panse se pou rezon sa a ke yo fè l? Now, an nou koute repons Don Bacon sou sitiyasyon sa a.

Men, si w t ap koute ki sa Don Beken li menm li t ap esplike la a, li fè w konnen ke li pa yon bòn ide pou w ta wetire restriksyon sa yo sou Lachin. E li esplike pou ki sa. Paske medam e mesye ban m di n yon bagay, M konprann byen gen anpil anti amerik la a k ap koute la a. M konprann sa trè byen. Anti Lèzetazini, m konprann li. Men, men sa k rive. Lèzetazini, malgre se yon ipokrizi li kapab ye wi, m pa di li pa ipokrizi. Men yo gen yon bagay lakay yo, Si yon peyi ap fè abu a moun, ap fè sa ki rele child slave labor, kote ou pran ti moun ou mete l an esklavaj pou l travay, ou ap fè sa ki rele force sterilisation, kote ke la chine ap bay yon seri de moun, yon seri de group, ras nan peyi l ke l pa renmen, fè yo vin esteril pou yo pa pu pou yo pa peple, bagay ke nou pa menm konnen, men ki egziste jodi an la a. Sa ke Lachin ap fè anndan peyi l pou kapab efase yon seri de gwoup moun. Medam e mesye, edike tèt ou avan ou sipòte yon seri de bagay, etidye tèt ou, li yon liv, fè de rechèch, konnen peyi sa yo Peyi otokrat sa yo kisa ki ap fè nan mond lan? M konnen tou moun glorifye yo, men medam e mesye tande byen, bagay sa yo egziste jodi an la. Bagay ke lachin ap fè. Akoz de bagay sa yo, e osi yo vin yon enmi dirèk ozetazini, se nòmal US dwe mete restriksyon nan envèsman l nan peyi lachin. Yo gen dwa sa pou yo fè sa. Men Elon Musk, paske gen envèsman nan la Chine, restriksyon pwal anpeche l fè anpil lajan. N ap pale yon moun ki yon miltibilyonè ki pi rich nan mond lan. Men, richès li gen an pa ase toujou. li pwal aksèpte abi fèt a lòt moun pou li menm kapab toujou kenbe pouvwa. Medam e mesye se sa kap pase la. E sa fè ke m di nou, ou gen dwa pa dakò avèk pozisyon m, ou pa renmen jan ke m pale, ou pa renmen jan m esplike bagay yo, men sa m ankouraje w pou fè, pa koute mwen kap pale, ou menm Al fè rechèch pa w. Pa sèlman koute yon sèl sous, al fè de rechèch pwofon. Find out about yon seri de gwoup moun ki rele Igor k ap viv nan Lachin. Chache lòt gwoup etnik ki anndan Lachin, kòman Lachin trete yo. Chache konnen. Apre w fin aprann, ou fin etidye, ou konprann yo, si w dakò, ou dakò, men atlis ou konnen verite a. Medam e mesye, pa panse ke peyi sa yo ke nou adore anpil la, an palan, gade a tout ayisyen, la plipa des ayisyen adore yo, ke moun sa yo, yo vreman bon pou limanite, yo renmen limanite, yo renmen moun, non, yo renmen pwop pep pa yo. La chine pa gon peyi rasis pase l. Pa gon peyi rasis pase la chine. La chine antre nan biznis avew pou avantaj pal. Bon menm isit. Menm nan shop moun sa yo wale. Nan store yo wale yap veye w. Paske espesyalman lè w nwa. Yo panse w se vole. Donk. Pafwa. Bayo difisil pou tande yo. men se verite ke yo ye. Men jodi la medam e mesye, sa nap diskite la, se kote pou la premye fwa nou genyen yon miltibilyonè ki se prezidan malgre li pat eli. Pandan se tan, moun sa menm ki te eli a, se li menm ki vis prezidan. Men m di mwen gen espwa, paske moun tankou Chip Roy, avèk anpil lòt Repibliken, deklare kèlkeswa sitiyasyon an, nou pral defann enterè Dèzetazini e nou pap lèse bilyonè san pou san kontwole tout sa ke nou fè. Non pa.